Tris Dieudonne Lumaytienne nan ta pran 100 mil dola ameriken pou vòt sa, Kedley Augustin pran 100 mil, Willo Joseph 100 mil, Jacques Sauveur Jean 100 mil, Wilfrid Gelin 100 mil. Prezidan Sena a, Calmira Cantave te ofri Senatè Sorel Jacinthe 100 mil dola tou pou l kapab gade silans li nan seyans sa. Donk anpil 100 mil gaspiye daprè Senatè Grandans lan Sorel Jacinthe. Ki apèn pase 1 nan opozisyon, n ap raple sa. Òdinatè Sorel Hyacinthe di se menm jan avèk fim pwopozisyon endesant lan, donk mari a t ap reflechi ant pou madanm nan k ap dòmi dè do milyonè a epi l ap reflechi tou avèk sa dòmi a ap pote, donk ou pa ka gen bè a ak lajan bè a, Kedlè Augustin. nan yon premye tan te di PM nan nan telefòn chèche yon kote kote l sòti a, kote k lage l sou tè a, w konprann, chèche kote sa pou l boure 100 mil dola a, foure l antre anndan li, donk, nan yon premye tan, men lè l dòmi lanui, donk apòt konsèy ou dola vè, donk li vin rann li kont ke ou pa ka pran pil kòb konsa pou al foure l. Yon kote konsa li kase tèt tounen nan demen li pran 100 mil pa l. Gen kòb ki bay anpil refleksyon. Bravo Ayiti. Tout moun selon presizyon senatè lan tout moun kòrèk nan moun sa yo tout moun afè pa yo nan men yo. PM nan se demi milyon.

Li di kite l pou li bonè bonè l ap pase pran l bonè bonè vre l pase pran afè li chantè chantè jak kito el pat prezan men se moun ki t ap fè yon doman e te kedlè kedlè nan premye tan pale mal ak pyèm nan li foure l nan va manman li men aprè lè kedlè moun rale zòrèy li flechi epi demen maten bonè l di l chanje ide. Bon eske se se enfòmasyon ki konfime sa kap di la? Ke enfòmasyon an pa vrè li grav sil vrè ankò li katastwofik. Wi donk se yon senatè ki dil donk nou pran l selon li menm paske sa nap di a la se pa enfòmasyon ke nou verifye nou rapòte senatè Sorel Jacinthe ki li menm syeje pami yo nan 50èm lejislati yo la dakò si sa l di a e pa vrè ta dwe gen swit jiridik ki fèt ta dwe gen konferans ki bay an tèt a tèt avèk 5 senatè non yo site a bay yon konferans epi angaje yon pouswit jidisyè kont li an difamasyon si pa gen anyen k di pwobableman il n'est que d'attendre on attend ti rasta menm menm ki gade gwo trip ap vale ti trip e m tann yon bagay konsa gaye sou tout radyo ti rasta li menm te vin asiste nan lakou a li a bal tou vole sou tribin nan wè ti rasta avèk ti mayo dekolte li l tou vole. Tribin nan syeje li menm. Li se oh youri chevri vle pase pou vis prezidan ti youri oh ti youri gentan pwan frem ti youri di la la septe rasta prezidan li mete vis prezidan e youri yo fè ti chevri fè gwo deklarasyon yè swa an kalite de vis prezidan senkantyèm lejislatur nan kòmson peyi spesyal nou ye bravo he ayisyen bravo gen moun ki pale de profanasyon espas palman reyaksyon yo nap gen yo nan jounal la. Eske se tout bon vre pwoblèm gaz la li pral rezoud aprè anviwon 2 semèn kote gaz la vini yon liks pou ayisyen yo? Premye minis Jean Michel Lapin konfime yo sou wout efektivman pou finalize yon nouvèl kòmand 500 mil baril 3 pwodui petwolye yo. Premye minis la ki tap entèvni nan emisyon Matin Caraïbes ayè anonse leta ayisyen bay yon avans 2 milya goud sou 4 pwen 2 milya yo dwe enpòtatè pwodwi petwolye yo, sa kap pèmèt yo kòmande 500 mil baril gaz daprè chèf gouvènman an genyen dispozisyon ki deja pran nan tèt kole ak diferan enpòtatè yo pou fasilite rive nouvèl kagezon sa disi lendi. 16 septanb k ap vini la a. Gen sekretè jeneral pati politik pitit Desalin nan, Jean Charles Moïse, ki fè konnen rate gaz peyi a ap konnen nan dènye tan sa yo, donk se tantativ pouvwa an plas la ap fè pou ogmante pri pwodui petwolye yo sou mache an. Opozan fawouch pouvwa an plas la kwè depa Prezidan Jovenel Moise se sèl mwayen solisyon pou rezoud kriz sa, kriz plizyè dimansyon peyi an ap fè fas depi kèk tan, anonse nan jou k ap vini yo y ap reprann mobilizasyon an.
6 moun arete, plizyè galon ak tank gaz sezi nan kad yon operasyon pakè Kwadèboukè lanse depi kòmansman semèn nan Enben, pou kwape fenomèn vann gaz nan lari an epi fè mache nwa, chèf pakè a Maxime Augustin di li pa posib pou gazolin, yon pwodui danje konsa ap vann tankou surèt nan bak machann. Wi, misye di je fon kriye davans, kote k gen granmoun, timoun pa jwe ak dife, sitou gen lè gen kay pay nan lakou a. E misye di li pa konn pou lòt paketye yo, li pa konn pou lòt chèf pakè yo, men li menm nan jiridiksyon Kwadèboukè a pa gen dezòd sa a. Donk, misye ap aji. Bravo komisè Maxime Augustin.
Enkyetid pou kominote ayisyèn nan nan Bahamas kote nou gen yonn nan pi gwo kominote nou yo aletranje. 2 mil 500 disparèt nan peyi sa plis pase yon semèn apre pasaj ouragan Dorian ki te fè anviwon 50 moun mouri dapre sèvis diojans Bahamas. Poko genyen detay sepandan sou kantite sitwayen ki ta mouri oubyen disparèt pandan
Sitwayen ayisyen ki ta mouri oubyen disparèt pandan pasaj ouragan Dorian semèn ki sot pase a sou zile sa a. Plizyè paran poko jwenn mwayen lajan pou voye timoun yo lekòl ane sa a. Kolektif Défenseurs Plus denonse edikasyon sa a ki gen plizyè vitès. Kolektif la egzòte otorite yo pou respekte sitwayen yo pandan y ap garanti dwa pou tout timoun jwenn bon jan pen ledikasyon jan konstitisyon an mande sa. Ko-direktè Kolektif Défenseurs Plus lan, Antonal Mortimé, envite otorite konsène yo pran bon jan mezi kont tout lekòl ki chwazi vyole lwa sou frè skolè lan.
Ebyen, premyè enfòmasyon an, e pou n di, se ke seyans ki te pwograme Pou fasilite Premye Minis Sendomeng Fritz William Michel li prezante deklarasyon politik jeneral li, li ranvwaye sine die. Kounye a la, se rezon ki fè seyans sa li ranvwaye. Nou konnen yè se te yon jounen ki te vrèman trè trè chofe sou tout Bisantnè a anndan Parleman an. kote byen maten te gen dè militan ki te vrèman nan tout espas la, yo t ap manifeste, te gen kawotyou ki t ap boule e menm gen yon machin lapolis pandan jounen an ki te kanpe nan zòn plas Ditali ki ensandye e pandan tout jounen an ni deyò palman an ni anndan lakou palman an li te okipe. Avèk de militan, lè senatè de lopozisyon ki te la kote gwoup militan sa yo te vin sipòte yo, e gen yon gwoup ki te menm rive antre anndan espas sal seyans sena a, n ap gade videwo e imaj sa yo ki sou tout rezo sosyo yo kote menm syèj kote biwo a konn syeje pou fè seyans nan sal seyans nòmal sena a, li te anvayi kote gen yon jèn ki m kwè se yon mayo. e paj jòn men flamengo ki te sou li, li djèd, w ap wè kote l leve men l anlè pou l di w se li menm ki prezidan sena a kounya la a, e donk e sal sa a li te anvayi tou. E gen kèk vit nan rantre e sal pou rantre nan sal sa a ki kraze o nivo sena repiblik la. Donk tout espas palman an li te vrèman e okipe avèk de militan yè. E pi prezidan sena repiblik la Carl Murat Cantave, Li te prepare yon ti sal ki vrèman pa t reponn. Se yon ti sal ki te gen ladan li anviwon sis vantilatè. Li pa klimatize, li pa t degaje anpil chalè. Li pa t gen kapasite an reyalite pou resevwa tout moun. Nou konnen suivan konstitisyon ayisyèn nan, seyans yo fèt pou piblik. Tout moun ki te nan lakou palman an te vle anndan sal sa a pou patisipe. E pou gade, de tout fason, lapolis, tout moun ki te la pou bay sekirite, te fè yon jan pou te limite kantite moun ki pou te antre nan sal sa a. Kòm sal la li te trè egzigu, li pa te ranpli kondisyon yo. Menm senatè ki te anndan sal la, m t ap gade tout moun nèt, mwen menm tou m te anndan sal la, nou tout nèt ap mouye, tèlman chalè a te entans. e finalman biwo a te wè ke andwa sa li pa pwopis pou fè seyans la, yo t ap tante kite ti sal sa a pou ale nan sal nòmal sena a, sal seyans nòmal sena a, e de tanzantan militan yo yo ap vizite pou wè ki kote ki te pral prepare pou seyans sa fèt. Finalman se nan moman sa a gen yon gwoup ki travèse nan sal seyans nòmal sena a kote gen yon ti prepatif ki gen te pral fèt pou pèmèt syans lan fèt ladan l epi li te anvayi se lè sa a espas ki la pou biwo sena a nan moman syans yo li te okipe e youn nan jèn ki te on dieu avèk on flamingo sou li deklare li menm se le moman se li ki prezidan sena repiblik la e sa se pou jounen an.

ki di yo demisyone nan GSP e pou vin jwenn yo nan lopozisyon. Donk avèk opozisyon ranfòse sa a, ebyen gwoup senatè ki nan opozisyon yo vin twouve yo vin gen plis zam nan men yo, m kapab di, pou te kapab kontrekare seyans sa a. Piske senatè yo ki te prezan yo di yo la pou yo vin fè deba, men nou konn tout sa k pase, seyans lan li pa rive reyalize malgre gouvèneman an, Tout manm gouvènman te prezan nan espas la e yo kite espas la ozanviwon de 11 zè du soir. Se lè sa a manm gouvènman an li kite espas la puiske malgre senatè Calme Vacant ta nan chak tantativ li pa kapab reyisi, li pat janm fè yon deklarasyon pou li abandone pou li di bon parapò avèk sitiyasyon k genyen an seyans lan li pa ka fèt yo repòte l. Se apati yon tweet yon chèf manm kominikasyon Prezidan Sena soti e Prezidan Sena li menm li retwit li Adler Pierre ki pèmèt ke tout moun konnen ke seyans sa li repòte puiske tout moun te an atant. Lè senatè de lopozisyon yo menm tou yo se dènye ki kite espas la pou yo te asire yo pa gen kou nan do pou yo asire yo seyans la li pap fèt dèyè do yo. E vwala yon jounen moun mouvmante se konsa seyans la te fini. Gen anpil lòt deklarasyon ki fèt, gen anpil lòt revelasyon ki fèt. Konsantrasyon yo, kisa k ta pral pwovoke de ti an nouri sa yo nan moman ke manb gouvèneman yo te nan yon sal e nou menm aprann te gen jè de pyè egalman nan andwa kote yo te chita e gen apèl ki t ap lanse sou de stasyon sè pou mande ke pote sekou avè yo pou kapab retire yo. Nan ansent palman. Sa k ta pral pwovoke tir yo?
Zòn Bisantnè la, jeneralman e prèske chak jou, Bob, toujou gen de tire anba. Dayè nou tout konnen se yon zòn ki trè trè danjrez. Regilyèman, mwen menm nan gwo jou m desann nan palman mwen menm pou m pa gen de tir mouri. Bon, pandan. Kote yo menm fè konnen se ta ajan sekretè deta kominikasyon an ki ta tire, kisa k ta fè l tire, èske se te yon reyaksyon, reyaksyon fas a kwa, ki aksyon ki te genyen, kisa k pwovoke l, se sa m ta bezwen konnen.
Nan zòn ou di te gen ajan gouvènman an yo te gen tire a, mwen pa t nan perimèt sa nan peryòd la. Sòke m di w de tanzantan toujou gen de tir nan tout Zòn Bisantnè la, ou ka tande yon ti, ou pa konn ki bò l soti efektivman. Men nan lè ou di m te gen ti, m pa t nan perimèt sa a. E manm ekipaj lan deplase devan ou oubyen kouman yo fè deplase o final? Manm gouvènman an pa deplase devan m. Otomatikman m wè bagay la vle gate sou kote apèl ki te fèt pou swat te desann anba a. Mwen menm m te gentan kite espas sa a paske mwen menm ou konnen depi bagay la difisil, nan moman m wè l pral difisil la, mwen menm m te gentan retire kò m. Devan sitiyasyon sa, prezidan sena parèt toutafè enpwisan, menm yon dènyè deklarasyon ke l pa gen chans fè, nan moman ti rasta okipe sal seyans lan. Kote prezidan sena a twouve l li menm?
Prezidan sena a, li antre anndan biwo l, li pa di anyen, li pa di yon mo. Dayè gen anpil senatè detanzantan k antre nan biwo a, te gen reyinyon k fèt anndan, anndan tout, anndan avèk tout senatè yo. Si anndan biwo a tou gen dè denonsyasyon k kòmanse fèt, kote gen senatè ap di ou menm yo ba w tèl pòs, pa egzanp prezidan sena a, gen senatè ki di l ke se ti boubout li, li mete kòm minis minis sante anba a, yo ba l pòs ona, se rezon sa k fè li trè a cheval pou avanse avèk seyans lan. Gen lòt senatè yo, se senatè Sorel menm ki fè revelasyon sa a. Se yon kesyon de 100 mil dola ameriken kon dirèje pou chak senatè ki pa gen pòs nan gouvènman an e pou te vote deklarasyon politik jeneral gouvènman an. Donk te gen anpil denosyasyon ant senatè opozisyon yo, sitou senatè Sorel Jacinthe ki fè de revelasyon. Toutalè n a antre nan sa. Men pandan w tou ladann nan, nan apwòch ou fè avèk senatè ki endekse yo, Sou denonsyasyon Senatè Grandans Sorel Hyacinthe, èske yo revandike l, yo denonse l? Ki sa yo di ou menm Senatè ki endekse yo?
Senatè ki endekse yo pa t fasil pou te jwenn yo, parapò avèk de militan ki te nan lakou a, yo pa t twò alèz. Gen Senatè ki pa met tèt yo deyò ditou. Pa egzanp, li te difisil pou te jwenn Senatè Gracia Delva deyò a. E gen lòt senatè li te difisil pou yo yo plis rete nan biwo yo, y ap tann lè yo lè yo di seyans la fèt pou yo foup pou y al antre nan sal seyans. Yo pa t alèz piske chak fwa yon senatè pwòch de pouvwa a li soti deyò a, militan yo pran yo agrap avèk dè mo trè wonflan.
E si m byen konprann sa w sot di m la, Gracia Delva,